M di avan m akouche fò m gen ti mwayen anba tèt mwen, fò m gen mwayen lakay mwen. Lè mwen tonbe sou vagabon sèlman l kanpe. Aska. M pran lari pou mwen. M t ap travay nan stidyo m pa kapab. Lè m ap vomi m ap krache yo di a m pa ka sipòte l non. Yo peye m yo fè m retounen lakay mwen. Yo tounen m retounen lakay mwen m vin al vann dagou. Lè m wè dagou a pa bon pou mwen leve a, inè a pa bon pou mwen. M vin al vann petyonvil. Manman m e petyonvil li rete, manman m e kay e petyonvil manman m gen kay, petyonvil manman m rete. Kounya lè m al anlè a m toujou ale m fè konbyen semèn, m tou ap bwase ap de ap sa ki pafwa manman m pa menm vle m soti menm. M tou ap bwase m ap degaje m gentan sot m gentan chanje tout bagay pitit mwen nèt. Prisca pa pa bon moun dola bonswa. Tande byen, li pa bon moun dola, ap chanje tout afè m nèt m sanble l pa malèt tout bagay tout ap tout achte nèt je bebe m tout anndan. Pa bon moun dola. Men lèw vini la avan ou kite misye a eske ou te jwenn fanm lan anndan oubyen ou jwenn rad fanm anndan. M pa jwenn fanm lan anndan.
Sandal fi a anndan an. Sandal la anndan an. M gon pe 7 kilòt koken anndan an. Wè manzè zanmim li ye ou mal reyaji anpil ou konn sak fèm di ou paka ale mesye e jan wap gadem wè manzè poko e misye poko twouve m diw bon se ou ki vle pale anpil li di a rete pou bay mariw swen kisam diw ki deranje w m diw rete bon nèg a pike fò menn.

Epi moun yo di bòkè. Manti, ou la pou 3 van. Di bòkè, men kot bòkè ye. Li pran lal bòkè, li pran lal bòkè. Avèk bòkè ye yo a. Pa la fèt yo pa, yo pa, yo pa ki menm pou, yo pa ki menm pou èske bòkè li yo vre.
Tankou èske misye pa responsab ou pran nan ansent nan tout sa, lopital. Kay mwen bout, kay mwen bout 2 fevriye. Misye anlè a, tou ansent, tou gwo vant aska. Si se manti map fè aska, m mande Bondye m pa pase jounen mwen menm ki rale kòb bank bay Jilbè. M bay Jilbè, m tèlman pat ka peye kay la, m peye Jilbè kay la nan 2 fwa.

N ap vin demen si Jezi. Li konnen pou li menm e demen si Jezi m ap vin.
Sa vle di kenbe w vin kenbe l la. Demen si Jezi m ap vin. Tout m rive la m pa janm rele l non e lè m rive lakay la nèt m rele l m di pot kle ak mwen silvouplè. E depi lè m rive nan stasyon yo di misye pa vin travay non. L ap byen pase l fèt plase.
Sa vle di pandan w pa la sa vle di misye gen yon fanm anndan kay la wi. Anndan menm kay ou peye a oubyen. Olye tènèbs ou menm k ap ban m yon gwo grimèl. Dem pa tout moun komanse griyen dan sou mwen. Yo di jmi de bon fanm ankò non fanm nan pòtan yo di men lajè fanm nan. Toutan avan map pale avè yo di konsa oh al lekòl la fanm ap pran menm ou ka parèt devan yo menm nan telefòn. Depi lè yo pa janm relem sou telefòn. M manje ou pa konnen, m byen ou pa konnen, m pa alèz ou pa konnen, randevo lopital mwen rive ou pa konnen.

M di avan m akouche fò m gen ti mwayen anba tèt mwen, fò m gen mwayen lakay mwen. Lè mwen tonbe sou vagabon sèlman l kanpe. Aska. M pran lari pou mwen. M t ap travay nan stidyo m pa kapab. Lè m ap vomi m ap krache yo di a m pa ka sipòte l non. Yo peye m yo fè m retounen lakay mwen. Yo tounen m retounen lakay mwen m vin al vann dagou. Lè m wè dagou a pa bon pou mwen leve a, inè a pa bon pou mwen. M vin al vann petyonvil. Manman m e petyonvil li rete, manman m e kay e petyonvil manman m gen kay, petyonvil manman m rete. Kounya lè m al anlè a m toujou ale m fè konbyen semèn, m tou ap bwase ap de, ap sa ki pafwa manman m pa menm vle m soti menm. M tou ap bwase m ap degaje m gentan sot m gentan chanje tout bagay pitit mwen nèt. Prisca pa pa bon moun dola bonswa. Tande byen, li pa bon moun dola, ap chanje tout afè m nèt m sanble l pa, malèt tout bagay tout ap tout achte nèt je bebe m tout anndan. Pa bon moun dola. Men lèw vini la avan ou kite misye a eske ou te jwenn fanm lan andan oubyen ou jwenn rad fanm anndan. M pa jwenn fanm lan anndan. Sandal fi a anndan an. Sandal la anndan an. M gon pesèt kilòt koken anndan an. Wè manzè zanmim li ye ou mal reyaji anpil ou konn sak fèm diw pa kale mesye e jan wap gadem m wè manzè poko e misye poko twouve m diw bon se ou k vle pale anpil li di ah rete pou bay mari w swen kisam diw ki deranjew m diw rete pou bay bon nèg a pike fò menn.

Epi moun yo di bòkè. Manti, ou la kouto avan. Di bòkè, men kot bòkè ye. Li pran lal bòkè, li pran lal bòkè. Avèk bòkè ye yo a. Pa la fèt yo pa, yo pa, yo pa ki menm pou, yo pa ki menm pou ese bòkè li yo vre. Tankou ese misye pa responsab ou pran nan ansent nan tout sa, lopital. Kay mwen bout, kay mwen bout 2 fevriye. Misye anlè a tou ansent, tou gwo vant aska. Si se manti map fè aska, mande Bondye mpa pase jounen mwen menm ki rale kòb bank bay Jilbè. Mba Jilbè, mtèlman pat ka peye kay la, mpeye Jilbè kay la nan 2 fwa.

N ap vin demen si Jezi. Li konnen pou li menm e demen si Jezi m ap vin.
Sa vle di kenbe w vin kenbe l la. Demen si Jezi m ap vin. Tout mrive la ma m rele l non e lè m rive lakay la nèt m rele l m di pot kle a pou mwen silvouplè. E depi lè m rive nan stasyon li di misye pa vin travay non. L ap byen pase l fèt plase. Sa vle di pandan w pa la sa vle di misye gen yon fanm anndan kay la wi. Anndan menm kay ou peye a oubyen. Olye tènèbs ou menm kabann mwen gwo grimèl. Dem pa tout moun komanse griyen dan sou mwen. Yo di jmi de bon fanm ankò non fanm nan pòtan yo di men lajè fanm nan. Toutan avan map pale avè yo di konsa oh al lekòl la fanm ap pran menm ou ka parèt devan yo menm nan telefòn depi lèl pa janm rele m sou telefòn m manje ou pa konnen m byen ou pa konnen m pa alèz ou pa konnen an depi lopital mwen rive ou pa konnen.